Men yè, operasyon an te entansifye. Se sa k fè m te di bon e kout bal kontinye ap chante. Kite m di nou mesye, kite m di zanmi entènot yo ke sitiyasyon an se yon sitiyasyon ki soulve kòlè Jakadè. E m ap di klè ke Jakadè ankò yon fwa montre ke li menm li vle sekirite e l vin fè travay lapolis la. Pou m di kisa? Se paske, odela de tou kritik, Jacques Ader di li menm li ofri tèt li aux Holocaustes puiske l se nèg anba a e deja li menm li se yon chèf ki pa nan kole bounda ak konplotè, sa eslogan pa l, li di l pa nan kole bounda a pyès nèg, ebyen li menm li deside met pye l atè. E sesi, odela de tout kritik ki t ap pote, Pa rapò m te trè asid anvè anvè anvè anvè komè komisè komisè è komisè la paske m te trè asid ni o nivo de la radyo ni o nivo de mès ak nouvèl m te trè asid pa rapò a gouvèneman enben jaka dèryè monchè fon pote pote boure on rad mare on mare imè nan matyè de mò hahahaha mesye m pap ba n manti enben zèfèyis yo kite epapiye yo nan tout kwen pa gen enfòmasyon 24 kara pa gen zèfèyis Blaise. ki te monte nan aks Riyèl Alèt, ki te monte nan aks Mache Salomon ki sòti an vil. Tale, tale. Pa gen okenn bandi ZFS ki te monte zòn Riyèl Alèt, aks Mache Salomon ki retounen nan baz yo? Menm, menm pou jwèt. Ebyen nèg yo pran nan kou pa konprann kote ke Jakadè ouvri yon vwa bay moun yo fè, yo fè jounalis yo al gade Rue Pavée pandan yo panse lapolis nan angle Rue Pavée l ap travay, l ap montre sa l fè, ebyen Jakadè ba yo yon kou sipriz Kote ke monchè gen vyann, gen vyann Blaise, gen vyann se plis ke yon ventèn nèg ebyen pèsonèlman ki blayi Ou pale de yon ventèn wi ou di, nou pap bay chif non, ou pale de yon ventèn ou di, ou konnen Hello 24 Carré? Egzakteman, egzakteman, egzakteman, egzakteman.
Egzakteman. Plis don ventèn zèfè is. Mwen di w, depi e nèg ki te monte, depi e paran sitirèz, paran eskanmòtè, ki te genyen pitit yo k t al, ki te monte anlè a la, donk se plenn, se humm! Nou mete satelit nou anlè Blèz, nou pase yon zòn tankou e, e, e, e, e, Matisan 2 ah! Se humm! Nou pase anndan vilaj tou se humm paske se wololoy e sesi gen anpil gwo jwè konprann gwo jwè ki fè gwo klèb ebyen ki tonbe paske e Jean Cadet ba yon kou sipriz e sa yo gon gon gon mizik ki di eksperyans granmoun nan se nan tèt li ebyen yè Jean Cadet monte yon lòt fwa ke li se yon eksperimant te nan sa ki gen pou wè ebyen a mete vagabon nan plas yo a bay bonbon siwo se te yon mouvman pla men cho ki tap fèt e jakadè li menm pat ba yo tap a men non li ba yo tap a sandal ansyen sandal kawoutchou yo.
Sa vle di ou di si m konprann byen pou moun kap tande kap gade n lan paske konnen yo swiv Mezak Nouvèl anpil e nou lè nap bay enfòmasyon bay enfòmasyon avèk ou menm avèk Claude Don Juan tout ekip lan e bagay serye nou bay sa vle di sa te li tou bò Plis konbe tè nèg tonbe. Depi lè sak te moute ou ye m konn ou ye la lèd byen ou ye la lèd tout anlè nèt e ou di mache sa lomo sou blak a nèt nèg yo tap layite kò yo a e di dwòn frape bal nèg pran kout bal nèg pran frap dwòn.
Nèg kouri nan tout direksyon. Bon banm fon ti karikati paske gen bagay m pap esplike twòp twòp bagay men gen de bagay m ka esplike banm frajilize banm esplike nou. Men nèg yo menm gen plizyè, sa kè yo di w mesye wè la, wè la, wè Jakadè monchè, mwen menm pap fè elòj pou nèg, men monchè misye frape, banm di nou, pandan tout wikenn nan nèg yo tap peye lage, lendi jiska lendi, nèg yo al tire sou moun ki tap patisipe nan kanaval yo, yo fè santi yo, ebyen E kòmandan li menm tann madi. Madi, li bay nèg yon ti goute. Mèkredi, ki sa l fè? Pandan nèg yo monte nan lè paraj, gen moun ki fè konsta yo, Lapolis Nasyonal Dayiti itilize estrateji de konsè avèk lè responsab, avèk task fòs la. Kounye a la yo wè nèg yo nan lè paraj. Kounye a, ki sa yo fè? Yo rete fokis sou ri Pave, sou anba lavil. W ap gade yè, w ap wè gen yon pakèt videyo k viral pandan y ap mouri, epi gen yon videyo k viral. Kote ke yo montre w e e zòn rue pave e e la jounalis ye la la polis ap travay m'en sou konprann non Wi mwen mwen videyo sa tout bò katedral yeah mwen videyo sa Bon bon inocel mwen tout kote sa yo. Exactement yo atire atansyon malfra yo epi la polis montre ke se se volonte pi wo otorite yo pat genyen men jakadè montre ke il y avait non sèlman la teknisite men la volonte donk m pap ba w manti Blaise monchè nèg kite kout bal atè nèg kouri pase anlè al pase kafou sentus kouri sou tout wout dèdal la nèg kouri ak moso pye monchè ti sa k te rete yo monchè te twò piti ebyen pou volim tak sòs la manje yo. Blaise nèg kouri gade gade gade Blaise nèg kouri. Claude Nader Antoine, nèg kouri, Jezi Venès, nèg kouri a bout pye wi. Gen nèg e ti kamyonèt, men gwo kamyonèt, ti kamyonèt la te la yè, men ti kamyonèt la pa pa arive fin leve ebyen e e ansanm de ansanm de nèg ki te tonbe yo, y a la de twa nèg paske e gen kolè popilè la, lapopilasyon etè trè an kolè Donk popilasyon fè jistis popilè a a rès mò yo. Donk la popilasyon debake, enben yo boule rès yo. Men yo di m se rèl anndan vilaj, rèl anndan vilaj, rèl anndan gran ravin, tout blòk Matisan nèt wi apre apre gwo frap yo pran yè a la. Banm banm ba w, banm ba w, banm rebay zòn yo ankò paske lò 24 kara nou bay Matisan 2 a, sa fè 1, ebyen gran ravin sa fè 2, wè m di Matisan 2 a. M byen presize l anpil kriye te gen la ebyen nan vilaj la li menm se wololoy moun kòd nan ren ap mande kot ti jinyò kot ti pyè kot jonas kot jonatan tout moun pran kou paske te gen bagay pou tout moun se te kòmsi se yon ti dlo se yon ji an poud mete dlo mete dlo tout moun ap jwenn tout moun te jwenn yè. Ok ok men men kounya pou maten an la kòman kòman kòman perimèt sa yo leve pou maten an.
Pou listwa e pou laverite Blaise, nou, pèsonèlman, kapab di maten an leve trè kalm men pa sousi paske e lapolis an swa trè strik sou mòd operatwa li, nou kapab di tout bagay sou kontwòl nou pap ka di plis men se kiyès yo sèten map mande pou tout popilasyon an moun ki konn abitye fè wout sa a pye. Evite paske fè yon lòt wout kidonk pami diri wòch ka goute grès paske mwen menm pèsonèlman gen bagay gen enfòmasyon nou pap ka relate piblikman paske nou te pale moun yo deja paske lè wap fè yon zòn ki frajil konsa ebyen lòske pèsonèlman w la si gen 10 nèg la pa gen nou menm pa pral se yo pa pran 10 lan donk wap fè 11 se pa fòt lapolis men se lalwa de lavi se lè prensip Ebyen byen yerachize pa mòd operatwa yo donk kidonk la pridans è toujou de mize sa ke nou toujou di moun yo men Blèz jiska prezan gen plenyen e sesi map dil klè map voye yon mesaj klè la se le sitwayen kap pale mesye map voye mesaj la klè si e sèlman si Jakadèr Yo manyen Jakadèr nan Pòtoprens nan Lablèz e m pap ba w manti se pou la premyè fwa sa pral fèt ou pral sezi wè e popilasyon li menm ki pral pran misye e ki pral fè ki pral ou konn wè lè y ap fè ekip ekip ti kan y ap di m chwazi misye m chwazi misye y ap pran misye yo chwazi de twa grenn nèg pou bay plezi e yo pral yo pral trè ostil alega di premye minis. Erè pou l pa janm fè. Pase gen ti bagay k ap di, misye bagay. E sesi Blaise, paske m t ap pale de bagay kagoul yo la, lè m ap di nou ke misye se prensip l ap mete, apre entèvansyon l lan, kisa w wè k fèt? Ou wè ke Simo sòti yon nòt, e sesi, gen anpil nèg ki kòmanse ap koupe jire. Se sa yon otorite, se sa yon chèf, se sa n bezwen nan peyi a, se sa n bezwen nan enstitisyon polisyè la. yon nèg de karaktè, yon nèg wi se wi non se non. A note ke, nèg yo al fè divèsyon nan lapolis la, enben misye li menm pa tanperaman, di non pa gen divèsyon, yon chèf ret yon chèf, o peril de ma vi, kèlkeswa tanjant la, nèg yo mèt atake m, mwen menm pèsonèlman m ap pran responsabilite m, nèg retire kagoul epi enpoze tou, epi labatay kontini. Donk tout nèg ki t ap fè divèsyon, tout nèg ki t ap di wi se t yon fos nòt, bagay yo pa konnen donk se yo k wont, yon chèf ret yon chèf, E ou chef pa pale de fwa. Désir nan avanse msye sè tou gayen kesyon pou ou di epi apresa pou n kapab gade avèk tou Naëlle Antoine. Trè byen woul sou dyeve a. Nan avanse ke w fè la a, li parèt on ti jan sispèk. Èske nan kote ou voye dron ou, ou jwenn enfòmasyon ki ta montre volonte kote wo kòmandman lapolis lan ta vle wetire Jakadèr nan lwès 1. Pale de wetire Jakadèr l ka pèmèt ke popilasyon an soulve nan depateman de lwès. Se de siy ki moutre genyen de enfòmasyon ki ap pale ke yo vle retire Jacques Ader. Èske gen detay konsa ki rive nan zòrèy ou?
Alo alo?
Yow, ou pa tandem ou di? Ou pa tandem? Mwen pran pou mwen pran pou mwen. Désir pran kesyon pou ou di rapid. Trè byen.
Ou avanse la, ou di ke popilasyon kapab soulve si yo ta retire Jacques Ader. Eske gwen eske gon bagay konsa kap bouyi pa anba lò voye dlo nou eske jwenn sinyal konsa ki vin jwenn ou.
Enfòmasyon 24 kara e je si m kwa kil ariv kwa kil advèn map bay li ebyen lòske ebyen Jean Gader li menm te antre an rebelyon paske l te di ke li enpòtan li menm lè lap dirije yon kote se chèf li ye te gen yon pil plenyen ki tap fèt e se si yo te twouve misye trè ostil pou misye yo te menm trete l de awogan se ke misye li menm pat menm voye vire tèt gade, paske misye gen tanperaman, chèf misye se yon vrè chèf. Ebyen la a te gen de konplo ki ap fèt alega de misye. Lè m di konplo a, se paske ebyen yo ta pral gade wè si e sèlman si misye aji konsa, yo ta pral veye sou de seri de règ pase, epi ou konnen nèg isi, yo ta pral itilize lapolitik kont misye. Men lòske misye an plen kanaval, li pran otorite l, epi misye atake. Ebyen li di lap kontinye atake donk la li bay rezilta popilasyon kontan donk nèg yo menm pa egare donk la yo oblije reflechi men gen yon pakèt nèg la e yo yo menm yo te gentan ebyen genyen lè pwojektè a te gentan sou yo pou yo chanje yo pa rapò a rezilta ke yap bay paske yo te gentan ou pa èske ou pa wè yon kou medyatik yo bay misye. Aprè l fin di nèg yo retire kagòl yo. Pa janm medya yo frape misye. Ou pa twouve sa biza? Nou pa t twouve sa biza? Nou pa t twouve sa pa t atire atansyon nou? Donk batay medyatik nèg yo a te kòmanse ap fèt men yè! Ebyen misye montre ke ebyen yo pa ka bare l, se yon nèg ki de bòn volonte e mesye m p ap ba n manti misye premye nèg ki pral denonse nou si nou ta vle fè koken nan jwèt la, nou ta vle fè mètdam nan jwèt la paske popilasyon soufri twòp. Trè byen Roulx ou di Eve a, jodi a nan depatman de lwès tout moun kab remake travay ak volonte ke Jakadè li menm li ap fè, mwen toujou di sa, pa gen moun ki pa ka pa, ki pa ka, ki pa ka revoke depi wap travay nan leta, pa gen moun ki pa ka transfere depi wap travay nan leta, sonje ke n te gade menm lide sa a, Nèsitèsonn, pou sila ki t ap gade dosye Genès Muscadin e fòk nou di, Genès Muscadin te fè yon sòti pou peryòd kanaval la pou te akonpanye popilasyon e pèmèt ke moun yo te jwenn yon garanti anplis nan plezi ke yo t ap pran. Annik Didier Fils-Aimé kòm Premye Minis, sa t ap pale trè fò sou anvi de chanje ou revoke Genès Muscadin. E jodi an si w ap gade nan Depateman de Lwès, ou ta ka di nan avanse ke Jacques Ader ap fè nan dènye jou sa yo la, Ou preske wè ke mesye sa yo, yo preske fon maryaj ansanm, yon maryaj anti gang. Souman 1 de moun sa yo, la t vreman gen de pwoblèm. Li pral jistifye ke mesye yo te sèvi avèk Jacadin tankou kapòt pou yo te fè sa yo te bezwen fè pou yo te ke pase 7 fevriye a, yo fin pase l, ebyen y ap voye l nan yon kwen. Efò sa a li sispann fèt andedan enstitisyon yo anndan peyi a. E peyi a konte sou sekirite. Peyi a pa ka tann pou sekirite retounen. Kounye a, woul sou dyebe a, wou avanse avèk 2 chif, se ta plis pase 20 zèfèy ki tonbe. Nan rezon metwopolitèn nan, nan divès blòk kote lapolis ap atake, èske n ta ka di zòn sa yo pou kounye a, li parèt plizoumwen kalm, li parèt plizoumwen sef e kontwole pa lapolis, nan moman ke n ap pale a?
Désir Venance, m ap relate sa, m ap fè rektifikasyon sa tou pou popilasyon k ap tande nou an. M ap di nou ke depi li vini le Jakadè akonpanye de kòmandan Pato ki dènye tan li bay siy, fè siy de relach, nou e zòn sa yo se zon de zòn ki te vrèman kontwole. Mwen menm mwen te di Jakadè aji pa efori, se paske misye e pèsonèlman anonse, chèf pa konn anonse, se menm jan ak Jovenel ki t ap pase slogan, chèf pa konn nan tire pwen, chèf pa konn nan anonse, chèf travay aprè sa l di bon apati de sa m fè m pral tèl kote, ou konprann? Donk la nou te wè pa rapò a karikati zòn yo te vrèman enposib. Kite m di w e Désir Venès, Blaise Peterson, Claude Nandy Antoine se yon pasivite de lapolis ki te fè nèg yo remonte paske nèg yo te gentan pè, nèg yo te gentan pran pil baton. Men pasivite sa a, kiyè l vin jwe pou popilasyon an? Paske lè w pèdi yon ventèn moun, konprann nèg ap mouri, y ap mouri pa grap konsa. Donk nou menm pèsonèlman, nou pa nou pa renmen, nou pa nou pa ri nan malè, men de malfra, nuizib, de ensèk, konprann, de de movèz de de de de de de de de de move ran, de move san, yo menm yo pa la. Donk sa a se yon travay eksepsyonèl. Wi lapolis te toujou gen kontwòl. blòk sa yo paske il fut un temps barikad te enpeche yo antre nan zòn sa yo e yo barikade zòn yo men lòske yo vin anlve barikad yo epi yo pwosede a eradikasyon total nèg sa yo donk wap wè de tanzantan e misye te fè te fè te fè yon woldefas kote ke yo te konn vire onivo de Salomon tout sa yo te konn fèt men apre monte nèg sa yo popilasyon te pèdi espwa Moun kap ouvè je mete espwa. Ebyen kounya la tout nèg yo yo pran la yo tout nèg yo yo pran la yo donk sa moun sa yon siy aklè ki montre ke la polis rive sou yo rapid e sa son siy aklè ke ki montre ke se te yon pasivite donk lèske la polis sa li menm gen volonte li vle lap fè se ke de dwa donk de se fè wi pa genyen konsolidasyon dè zòn paske mwen menm m pap al pwone konsolidasyon dè zòn nan pou ki rezon. Se paske m pa vle antre nan yon dilèm, m pa vle antre nan yon dilèm ni nan yon lojik pou mwen menm pèsonèlman m ap bay estrateji polisyè yo, men lapolis gen kontwòl sitiyasyon nan moman n ap pale la.
E de fòmasyon pou ou e n ap pwofite remèsye chak grenn sitwayen, sitwayèn ki pa janm lage nou, ki toujou rete konekte sou chanèl sa a, e bi n ap di w se ak menm plezi a nou rejwenn ou Nan bilten enfòmasyon sa a zanmi konpatriyòt yo. Jan n te di a, ebyen lanmò san jou nan moman n ap pale la a misye dedouble aprè ke lapolis blayi plizyè nèg nan mòn kabrit. Ebyen nèg sa yo se nèg lanmò san jou ak Jeff gwo lwa. Se 2 gang sa yo ki prèske ebyen pran kontwòl tout zòn sa yo. Anba mòn kabrit se la nèg sa yo menm yo banbile. Se la nèg yo fè afè yo. Enben, maten an byen bonè, lapolis vide divès nan nèg sa yo atè. Nou pral envite w koute Lanmò 100 jou ki ta pete koken aprè ke, enben, lapolis fin frape nèg yo e misye pwofite voye mesaj ni pou TT, ni pou Morvan e misye atake tou divès nèg nan leta a, donk ki nan e tete lang ak gang. Epi nèg yo ap pran pòz bon moun. Antouka, bagay yo anpil nou konnen Lanmò San Jou pap kenbe kras menm si gen bagay yo poko di, menm si gen bagay yo pap di tou. Men, konsa tou gen anpil enfòmasyon ke nèg sa yo souvan bay lè y ap pale. Nou pral fò tande koze. Lòt gwo nouvèl nou pote pou ou la a, fòk nou di w, Komisè Muscadin fè yon gwo kou tou jodi an la a, kote misye arive mete lapat sou yon machin ki te gen plizyè nèg. Nèg kap pull up la nan nip lan yo di nèg yo nip lan son cimetière men yo pa tande yo pa wè yo konprann muscadin ap dòmi ebyen yal tante rantre e muscadin pran nèg yo la ebyen nou pral fèw tande koze e misye pral bay tout detay la nan emisyon matin deba zanmi konpatriyòt TV lakay yo kòman sa te fini e nou konnen l pap fini byen. E se tou souvan mal li fini e paske nèg sa yo rantre yo antre nan nip lan la se e kabann yo yo pral ranje ou konprann yo pral ranje kabann yo epi rele lòt nèg vini konsa tou boum yo monte yon gang la nan nip epi nènèl kasi menm nan tèt li sa w tande a deblozay epi nip lan gangle ak gang men komisè Muscadin kòm youn nan nèg ki gen grenn nan fif li pap kite sa rive men misye toujou optijou nan wout yo ap veye vagabon vagabond kap rantre vin bay panik nan depatman. Nou pral fè w tande komisè a ki t ap bay plis detay. E fò nou di w tou genyen dwòn ki tonbe anba lavil la selon enfòmasyon nou genyen. E nan Matisan tou gen dwòn ki tonbe e gen plizyè nèg ki yo menm al jwenn bawon. Divès ti sòlda, lè n di ti sòlda a e yon seri timoun ke nèg yo pran mete ap veye dwòn pou yo. Ebyen e se byen kalkile mal konte. Drone nan tonbe sou ti piti sa yo, li depatcha nèg yo, èske ou konprann? Depatcha bout pye, bout men, e sèvèl gaye, se yon bagay tèt chaje k ap pase la a, nan blòk Matisan zanmi konpatriyòt TV lakay ou pou plis detay, ann koute videyo a, n ap tou. N wè chak lè M voye fè operasyon bò ti lapli l pa mache, chak lè M voye fè operasyon kanaran pa gon bon rezilta ki ka pote, chak lè M voye fè l kwadèboukè pa gon bon rezilta ki ka pote. Eeeee ti mesye vini pou nou dim konsa ki kote n vle ki kote n vle ale on lòt ayiti demen k wè sa m di w la Wap byen pale wi frè m. K wè sa m di w la on lòt ayiti demen nèg yo pretèks la wap wè kòm si jounalis djòl santi yo Pa pale konsa. depi yo pa pale de lamò yo pa manje pitit yo pa al lekòl yo pa alèz pase e sou sa yo viv sèlman wap on nèg k wè teriel telis depi l pa di w plip plip Li pa fè vyouz Misye Wap mouri gade deja.
kouman w se ti kaka kouwè Morvan depi l pa di plip plip depi l pa di izo l pa di gwo lwa. Nèg sa yo pa alèz pou nèg sa yo, nèg sa yo pap janm renmen gang de sitirè an Ayiti menn, se biznis yo l ye, a se sa fè mwen menm Lamò 100 jou depi yè mwen t pran lapawòl kè bouda nèg yo fè pip pip. Yon nèg dirèk wi, yon nèg dirèk. Yeah! Kounya la nan moman la, tande, nan moman la nèg yo antre kokayin. Epi, epi move bagay nèg yo fè, pito nèg yo te kite kokayin wi. Se kokayin ki ranplase bal wi. Nèg yo antre kokayin kounya, dilè kokayin monte nan dilè vann zam a bal. E klè. Peyi a, peyi a pa gen de bagay li mande la, peyi a mande yon dyalòg jeneral. Chita tout nèg ki gen zam a fe, jou peyi a. Tande, wè. Yo lanmò, wap byen pale menn. Talè, map garanti nou sa. Ou wè jou peyi a gen dirijan, gen dirijan serye, m se yonn nan nèg ki tou gen lame m ki pou sekirize Ayiti. Jou peyi a gen dirijan serye, Gwo Lwa se yonn nan nèg ki tou gen lame l k ap gen non l ki pou dirije Ayiti. Jou peyi a gen jeneral kòm si gen dirijan k ap dirije l, Izo, Izo, pòt pawòl la, tout nèg nèt tou gen lame yo ki pou sekirize Ayiti. Ayiti pa bezwen tout santi kaka sa yo, m wè k ap Yap yap yap yap pran tout kòb ayiti al depanse yon kote kòb si ki tou gentan grand pisans anben nan nou pap janm batay pou grand pisans lakay nou menn. Wap byen pale jiska prezan frem. Defwa komsi lè nèg a zam la ap espire yon bagay lèl pale yo di e lach e sesi e sela e sela banm gentan gen le pot 4 milyon zam sam ka pè gentan gen le pot 20 kay bal sa poum pè. Map batay, m konnen viv ou lanmò men. Oh leta peyi yo fon ban konsyans tande tout moun nan live sa la tout moun ap pale ap deba pou sijè e pa paske nèg yo bandi nou paka tande yo fok n fok n tande nèg yo tou. Alò CG e nan premye pale n tap fè ti pale ou di ke ou sou 2 pye militè w la nan moman wap pale la ki dènye kout file w fè la? E kout file maten an se yon machin ki chaje ki pote 2 mask anndan 2 a 2 a son zòn de non dwa 2 a son zòn ki ret. se gangster anndan sa tout nèg ki anndan yo se gang se madan gang se kouzen gang se kouzin gang se ansent gang donk se de konplis otè e ko otè ki abite anndan sa si ou fòk pata gen kouraj pou rantre anndan sa al chaje lòt travè se liv lan fòm konn kiyès kel vote efektivman vre mwen te enfòme de sa nou fè kout filè a nou fini pa arete machin lan moun kel te pran sou wout la yo nou relache yo men kanta tout moun ki te chaje andedan yo nou arete yo nap fouye telefòn yo a. Okontrè, nou jwenn de imaj e foto ki gari telefòn yo kote se nèg ak machann yo fè. Se vizaj ke nan jou kap vini yo, se tout peyi a ap konnen e genyen. Nèg yo fè foto a vizaj dekouvè. Donk redi nou ankò, ki bò moun, ki bò machin sa sòti? Anndan Matisan 2 a. Matisan 2 a. Jeneral chaje, Jeneral chaje maten an a 6 è di maten. Li antre anndan, li chaje.

Li nan tribinal avèk yo. Moun sa yo dirèkteman nou voye bay Bondye. Bondye a jije moun sa yo. Devan bawon wi.
Wi devan bawon. Dòmi nan zye yo.
Ok. Eben komisè gouvènman an Jean Ernest Muscadin gen anpil moun nan nivo dwa de lòm nou konnen lè w pale konsa bagay la pa fè yo byen men gen moun tou ki tèlman ap soufri fas ak sitiyasyon parèy sa pa deranje yo. Kòman w santi w kòm

Se sa k fè, machin maten an, nou te arive entèsepte li, nou fouye machin nan, nou pa jwenn bal, nou pa jwenn zam, nou fini pa rantre nan komisarya a. Kote nou te gen gang, se lè bandi yo te vini. Nou te gen gang, se lè asasen nou twò ke yo te ye. Ou wè sèm bon pè, fon de pòs y ap pale maten an la a. Lè konsa, se konsta yo sa ap fèt atè. Sa ap kle a pou nèg. Depi la a, yo bandi li. Sim se asasen, m pap bat chef sou ligne pam nan. Alò, alò komisè, komisè Muscadin, e jisteman nou felisite ou pou travay ke w ap fè a, nou pale de sa toujou nan emisyon maten deba, nou estime ke w ap fè yon bon travay, paske Nip lan jodi a, nou konsidere l kòm jan ou souvan di l, simityè dè gang, alò ban m eseye konprann, ki, a ki moman lè ou fè arestasyon an, Ki kondisyon, ki ansanm de bagay ki rive mete an plas epi ou rive konkli ke moun sa se lanmò ke l merite? Mesye, alo?
Wi, wi, komisè ou la avèk mwen? Wi, m ap tande ou. Mwen t ap mande ou kisa pa egzanp ke lè ou rive jistifye, ou klè sou yo, apre ke ou fin arete moun nan, Pa rapò a konsta ke w fè yo, 1, 2, 3, 4, konklizyon an se lamò pa rapò a sa ke w wè. Kisa w. E ban m pale yon bagay.
Sa w di a la, li pa fòseman, li pa evidan a san pou san sa w di a la. Nan abitid nou menm, nou pa de moun fou, nou pa de dezanraje. Nou se dezangaje ki angaje tèt nou nan yon batay pou ke nou klin zòn nan, pou ke nou fasilize tout moun nan peyi a, presizeman nan Gran Sid la kapab viv byen.